Lanfè pa egziste, lanfè se yon fab yo kreye e Adan san avèk Èv pa t janm egziste vrèman. Se yon istwa envante pou yo kapab fè w konnen ke lanfè egziste, daprè Pap Franswa. Si ou bezwen konn tout sa Pap Franswa te di ou gen obligasyon pou ret nan video a jiska la fen ansanm avèk chanèl Deblozay TV a. Kòm dabitid, n ap pran yon ti poz, n ap tounen. Pap Franswa li menm se aktyèl pap kap dirije tout legliz katolik ki nan mond lan kote pap Franswa li menm li te fè yon deklarasyon sa fè 1 an 8 mwa kote li te fè deklarasyon sa men anpil moun pat janm ret sou sa pap Franswa te di a kote pap Franswa li menm te deklare Adams avèk Èv se yon istwa envante yo kapab ban nou e lanfè pa egziste vrèman. Se pa pou la premye fwa Pap la fè deklarasyon sa yo, Pap la te toujou ap fè deklarasyon sa yo moun yo pat janm ret sou sal di a, ebyen a nouvo li tounen lage bonm dan ankò kotel te di Adan avèk Èv se yon istwa dispozitif literè kote ke ansyen ekriven yo ekri pou yo kapab twonpe n pou n kapab fè yo konnen lanfè pa egziste vrèman. Depi byen lontan, lasyans oubyen filozòf yo pa t janm kwè nan Bondye. Ebyen, lè ou rive nan klas tèminal, yo ba ou plizyè aspè pou yo montre ou ke Bondye pa egziste vrèman, ke syèl la ansanm avèk tè a, se pa Bondye ki te kreye l, se yon sòt de Bing Bang ki fonde inivè a. Pap la li menm apre, lè l te fin fè deklarasyon sa a, gen anpil medya ki t ap voye pye, men medya yo pa ka fè anyen. Epi, mesye a li menm, li te kanpe dèyè sa l di a, epi nan menm ane sa a, yo te bay misye Lòm de Lane. Gen anpil moun ki konn ap di Pap yo se reprezantan lisifè sou latè la li m pa la pou m jije pèsòn e m pa konn anyen nan sa moun yo ap di a sèl sa m konn toujou tande moun yo ap di Pap yo se reprezantan lisifè sou latè men gen yon bagay mwen konnen Pap yo gen anpil pouvwa depi yo pase yon lòd nan mond lan lòd sa yo pase nan mond lan toujou a 90 pousan pou aplike. Pou arive pap se pa ti bagay, fò w ta pase pa anpil etap e fò w ta kòmanse depi nan anfan n kè ou pran pè, ou pran kadinal ou pran monsenyè, mezanmi bagay yo anpil men yon moun ki arive pap de no jou se anpil sakrifis e anpil etap li pase e fò moun sa aplike tout prensip ki genyen nan legliz katolik yo pou l kapab arive pap. Eske n te konnen nan tout pap ki pase nan mond lan poko janm gen yon fi ki arive pap? Si n pat konnen sa ebyen jodia la nou arive dekouvri sa sou chanèl Deblozay TV a. E Pap Franswa li menm te fè yon deklarasyon kote li menm li di pòt la ouvri pou tout fi ki ta renmen devni Pap menm si nou konnen fi yo se pa mè yo pase avan. Yon mè avèk yon pè pa gen diferans antre 2 moun sa yo paske yo tou le 2 a mache sou menm lòd le Pap òdone yo a. E yo yonn nan yo pa fè pitit, men sa ka rive genyen kèk mè oubyen genyen kèk pè anglikan ki fè pitit. Men si tout fwa lepap konnen moun sa yo fè pitit, y ap revoke yo imedyatman nan sa yo ye a. Yonn nan sekrè ki kache anndan legliz katolik ke kote anpil moun pa ka devwale sa, se sèl yo menm ki kapab di pou ki rezon, Kòman fè nan tout bib wap li Bondye di kwa se miltipliye latè e pou ki rezon yon pè oubyen yon mè paka fè pitit. Vatikan se pi piti eta ki genyen nan mond lan li twouvel nan peyi Itali nan vil Wòm se egzakteman la pap yo ap viv. Si gen yon moun kap gade video a ki konn sekrè a pa ezite di sa nan espas ki anba nan kòmantè a e si ou potko abone chanèl la fè sa pou mwen peze klòch notifikasyon an pou pa janm rate okenn video ke map lage yo Sa fè lontan kem pa poste video ebyen jodia la mwen pote yon video kote kem fè kèn kontan randevou klase sou menm chanèl la ki se deblozay TV babay a la prochèn pou yon lòt video.